Se konsa, se ton plèzi pou n te pote tèm sa a nou.
Plezi la pou mwen pou m te pataje avèk ou enfòmasyon ki te rive bò isit. Bonjou pastè Joel.
Nou remake ou gen mak san sou ou ke w blese. Esplike nou sa k te pase maten an la. Ebyen ou konnen, te gen dezòd. Yo kreye yon gwo dezòd legliz la. Yo kreye yon gwo dezòd, moun ap kouri, y ap frape pastè, ou konprann, pastè tonbe. A ki lè sa pase? Bon, sa pase nan setè mwen yo. Setè mwen anviwon paske se te moman kote yo t ap fè priyè pastoral. Epi tir yo kòmanse e yo kidnape yon moun. Gen yon ofisye nou pran plizyè bal, y al lopital avè l, li mouri. Li mouri lopital?
Ya, li mouri lopital.
Men èske ou idantifye, èske se nèg ak zam oubyen lapolis? Wi, bandi, bandi, bandi. Yo te sou machin sèvis de leta, yon Nissan Patrol blan, ou wè li, ki kontoune espas la, ki. fè wout la Reunion ki desann bò tande byen sa map diw la wi sa map diw la li presi ou wè li palè nasyonal la machin nan sòti devan legliz nan la yo gentan fin fè baye la yo desann yo pase tou pre penitansye yo fè rit lantèman yo ale. Sa vle di ou te swiv yo menm? Padon?
Ou te swiv pakou yo? Non paske legliz la li sou 2 ri li sou ri de la Reunion li sou ri de lantèman lè mwen menm mwen kite legliz la Mal mal fò refij mwen nan rout lantèman e de e nan rout lantèman m wè machin nan pase. Ki dlo plak machin nan?
O non m pa m pa sonje men m wè se sèvis de leta. Kijan nou konprann atak sa a? Bon se se nan kad ensekiri grand ensekirite ki genyen nan peyi a kote otorite yo pa pran responsablite yo bagay la ap elaji ou wè li si bagay la ap fèt otorite pa di anyen otorite pa fè anyen bagay la ap elaji. Wè li? Donk nou wè nou nan yon gwo dezòd nan peyi a, nou wè prezidan mouri lakay li, so nou wè yo kidnape polisye tou, nou wè tout kouch nan sosyete a viktim, e legliz batis se pa premyè legliz yo fè atak ladan l, e nou sonje te genyen yon legliz advantis kote sèvitè tap adore epi yo antre pran moun pou yo te pran. Donk nou wè sa rive anpil fwa nan peyi a, se paske gen yon gran dezòd. E nou panse ke fòk gen yon mo ki di, e si. Moun ke Bondye bay responsablite nan peyi a pa vle di yon mo, Bondye ap di yon mo li menm. Ok donk nap tann Bondye nou menm. Non nou pa gen non frè lafay mouri se frè lafay ofisye legliz la ki mouri men moun yo anlve a nou pa konnen nou poko konnen idantitel. Nou aprann se e madanm e dyak legliz la. Non nou pa nou paka di sa nou pa konnen nou pa konnen nou poko gen enfòmasyon sa yo. Dyak la mouri lopital. Wi frè lafay mouri lopital.

Yon ti baryè ke nou genyen la. Epi moun pase sou mwen. Men sa ki enpòtan sè ke Bondye pwoteje nou. Nou te gen kilt 6 zè a, men ou konnen, bouyi a gentan kouri, moun yo pap vini nan dezyèm kilt lan. Ok, yo pap vini nan dezyèm kilt la, men gen responsab ki la, si yo vini pou yo fè kilt, n ap fè kilt. Sa vle di nou pa pè? Non, pè poukisa? Poukisa pè? Nou ap sèvi yon Bondye ki tou pwisan. Yon Bondye ki kreye linivè, ki gen kontwòl linivè la. Yon Bondye ki kreye bèt yo, li gen kontwòl bèt yo. Yon Bondye ki kreye moun, li gen kontwòl moun. Nou pa gen pou n pè anyen nou menm. E nan tout sitiyasyon difisil yo, li di nou, ke vòtre kè ne se twouble pwen, kwayez an Dye, e kwayez an mwa. Se sa Jezi te di. Nou rete konfyan ke Bondye ap di yon mo pou peyi a, e nou menm n ap kontinye bay Bondye glwa atravè diferan kilt ke n gen nan Premye Legliz Batis Pòtoprens.

ki atake yo kote Diak Moyiz la e Lafay pran bal yo mouri epi tou gen moun ki pran bal e ki pa mouri.